Sou pou amou ou Senyè. Kote Senyè nou dòmi nou leve nou do mèsi anpil Senyè nan lè sa. Seyè papa depi maten Seyè nap baw glwa lwanj ou merite. Nou do mèsi anpil Seyè paske gen anpil Seyè ki ta anvi fèl Senyè men yo pa jwenn chans sa Senyè. Men Letènèl se pa bon lanmou ou pase yo Senyè men Letènèl papa dèzame son gras yo son gras Senyè ou fè pou nou se pou nou ou fè nou kado nou do mèsi Senyè nou remèt papa nan reyon sa nan pla men ou Senyè Senyè nou pa vle fè anyen depan de nou menm Senyè e nou mande ou tanpri Senyè papa kèlkeswa pawòl kap sòti Senyè yo pa sòti depan de ou menm Senyè. Nou mande w tanpri Senyè papa anvayi nou Senyè dirije nou papa kouvri nou Senyè pa kite nou sèl Senyè papa lavi nou nan pla men w o non de Jezi de Nazarèt Senyè papa Senyè non nou ekri nan pla men w pèsòn pa ka efase l Senyè kote nou pou rive nan pla men w Senyè papa pou nou ba w glwa louwanj e merite. Senyè nan lè sa a nou mandew tanpri senyè tout vye mechan papa tout vye move spri senyè o senyè papa ki ta vle toumante nou papa e nou mandew tanpri papa mare yo nan lè sa milete yo letènèl mezanmi mare yo papa avni tout de la mè senyè kote nou paka rive Avèk leson ou Seyè papa tanpri Seyè nou priyew letènèl se papa nou bon Seyè nou menm kap diw Seyè papa nou son pechè devanw Seyè men nou priyew tanpri papa o non de pè o non de fis o non sentespri amèn.
Yon salitasyon espesyal a chak grenn moun ki la.
Fò m di nou tou, tout moun ki la rekonèt mwen. Non pa m se Benson Zaïn. Jodi a se yon privilèj, yon gran jou espesyal pou mwen. Jis pou nou te patisipe ansanm. Nou gen de envite enkoni la. Apre m pral prezante nou. Jodi a jis nou ba Reyinyon sa yo baze de sou konsèy pou lajenès. Gwoup la li te gen 8 moun. Anviwon 8 moun. De jou an jou n ap manke moun, n ap gen plis moun. Men konsa tou, gwoup la li pa pou chante senpleman. Nou bezwen de moun ki gen plis konesans pase nou pou pote de konsèy pou nou pou nou avanse. Paske nou gen moun maje ansanm ake nou, nou gen jèn. Si n ap chante e nou pa jwenn kèk moun ki gen plis konesans pase nou pou ki ban nou de konsèy de labib, e kòmsi nou ka ap chante anven. Pase gen de bagay nou te dwe konnen, nou pa konnen yo, nou pa respekte prensib yo, Nenpòt ti flay nou fè nou ka echwe. E pou tèt sa m toujou fè dè zefò. M toujou pale avèk frè Roberto. E nou genyen Marky tou, ki se yon moun majè. E se yon moun ki gen anpil tan nan levanjil. Li konn bib li byen. E nou gen frè sa tou. Byen lontan m t ap bat pou m genyen frè a la. Paske frè Roberto fè tout sa k posib jounen jodi a pou frè a ansanm ave nou la a. Jis pou nou Demare nou gen kelke bagay nou pat konnen bon lèm di sa fòm konprann nou gen kèk bagay nou pa konn de bib la gen moun ki gen plis ide de bib la pase nou m toujou ap chache sipò poum ka demare paske ou konnen gen yon moun ou pa janm fin konnen. Sitou travay nap fè a li pa yon travay ki osi fasil tou. Pase pou jwenn 2 jèn ini nou, ini pou nap chante, pou nou bay Bondye glwa, li pa fasil. Pase lè nap gade kòman mond la ap dewoule la, si w wè Bondye fè nou gras, ini nou, Nou vin fon, nou gen pou nou fonde gwoup la. Nou gwoup la wi, men gen de prensib n ap al mete k ap al poze, ki pou al poze pèmèt fè si yon moun pou adapte a prensib yo nou la pou n demare ansanm ak ou pou n fè travay la mache. Men si yon moun ou konnen ke ou vini, ou vini pou w vin fè wè li p ap bon, m p ap dakò l. Ou menm ou mèt pa bezwen djabòl tou paske li pap bon pou ou paske levanjil la ou dwe respekte sa paske Bondye si pwòp si ou menm wap sèvi Bondye ou dwe pwòp ou dwe dwat. Dakò? E nan jou k ap vini yo tou, jodi a fò m di nou eskize nou kòmanse ta, e nan jou k ap vini yo, n ap lanse yon lòt reyini, reyinyon. N ap kòmanse pi bonè e nou gen lòt moun enkoni, gen plis ede toujou. Kap pote yon pakèt enfòmasyon pou nou. Lè sa gen de bagay nou pat konnen nap konnen yo tou jis nap poze kesyon poun demare. Men m pap di anyen di plis, m pwal pase sè Maki mikwo a pou li di kèlke mo. Apre pou nou bay frè a pou li dewoule pou nou. Frè Jonas, epi nap ka poze kesyon tou wi. Men reyinyon an li baze sou konsèy pou lajenès.

Mwen dim kago pantalon ap mete sou boudam map mache konsa pase gen kèk pavadou nou gou mwen wè vès la sou mwen konsa epi sou bòz mwen yo koulè sa gen kèk ti bagay map bezwen kounye poum aranjem poum plis konsakrem nan travay la ayy m toujou di sa mwen tout soulyem yo yo twò piti pou mwen mwen mwen de jou an jou map toujou bezwen pran plis pou menm kem met yo a 4 chosèt pou pim gonfle la de pase m pa bezwen espas ankò mèsi sè maki.
Nou di bonswa a tout moun e spesyalman nou felisite frè a ki avèk nou la pou la premyè fwa. E nonm se Makila. E m marye, m se, m genyen kòm e 15 an maryaj. E menm lè nou wè m tou kout, m se yon pèsonaj, m se yon granmoun. E konsèy pou lajenès. menm jan frè Benson di an, e ki konsèy nou ka pote pou lajenès, sitou jenès ki nan mitan nou, sitou nan gwoup nou kreye a? E prensip tou. Premye prensip n ap mete, e n ap vin avè l, se youn gen respè pou lòt. E si youn pale, ou vini a yon pawòl, nou dwe mete l sou tab epi pou nou analize l. Se pa sa m di a se li k pou fèt, oubyen moun ki antèt gwoup la, lè l pase yon lèt, yon lòd nou dwe tande. Nou dwe obeyi l, nou dwe tande l. Si nou pa tande avèk lòd l ap pase a yon premyè fwa, yon twazyèm fwa, sa ap vini yon konsekans. Alò m pa konnen ki mezi li pral pran pou li men l ap gen yon konsekans paske nou dwe gen yon moun ki sou tèt nou e nou dwe respekte moun ki sou tèt nou. Konsèy pou lajenès e antre nou e jèn fi yo ta dwe limite yon ti kal avèk mesye k nan mitan nou. Se pa paske nou pa ka pale avèk yo. E pa paske nou pa ka dyaloge avèk yo, men nou ka pale. Pouki ki fè nou di mezi sa yo ta dwe pran? Pa ta dwe gen echanj foto, si dirijan vin konnen gen yon echanj foto antre fi ak gason nan gwoup la, gen yon konsekans. Se vè kap pran, paske la nou gen yon limit nou dwe pran. Poukisa si youn nan mitan nou vin renmen antre 2 jèn vin renmen nan gwoup la, epi sa vin gate la pral pote yon gwo echèk pou gwoup la. Paske si gen youn ki pa pral vle jwe ak lòt la, gen youn ki pap vle kanpe bò kote l la paske dja yap vini yon edmi. Nou menm prensip nou pote, Anndan gwoup la pa ta dwe genyen moun renmen nan mitan nou. Apre nou fin pale m kwè ap gen kesyon. Paske si nou tounen repeze sou menm mo sa ankò, si 2 moun vin renmen vin gon pwoblèm ki pase 2 moun sa yo separe e YouTube la te gentan konnen 2 moun sa yo se 2 moun ki ansanm oubyen Se 2 moun k ap jwe nan ekip la, nan staff la. Nou gen pou n al pote yon rapò sou rezo sosyo, koz ki fè 2 moun sa yo pa ansanm ankò, oubyen 2 moun sa yo ki te anndan gwoup la yo kreye yon dezòd, moun sa yo, yo pa ka la. Nan sans sa, nou dwe fè anpil atansyon pou jan de pwoblèm sa yo pa prezante. E twazyèm konsèy ankò pou lajenès, e lè yon jèn fi, yon jèn gason ap koze avè w, premyèman ou ta dwe wè lakay jèn gason an yon verite. Ki verite e kòman w ap pral detekte yon verite pa yon jèn gason? Kòman ou pral konprann jèn gason sa renmen w vre? Kòman ou pral konprann jèn fi sa li renmen w vre? Koman ou pral konprann li pa sou blòf? Ou pa ta dwe, etanke yon pèsonaj piblik, ou pa ta dwe renmen avèk yon jèn gason an sekrè, san fanmi w pa konnen? Nou pa di gwoup la dwe okouran a san pou san, men paran w ta dwe konnen. Avan w ta di jèn gason sa a wi w avè l, ou dwe chèche konnen Ki moun ki paran jèn gason sa? Ki kote l sòti? Nan ki fanmi? E kiyès ki mennaj li si l pa gen mennaj? Ou ta dwe chèche on enfo o pwofon de jèn gason sa pou l pa vin antre nan vou non sèlman l gache vi w oubyen w gentan prezante l devan fanmi w pou w pa vin pase wont. Pase lè w s on pèsonaj piblik, ou te gentan renmen a on nèg jodi a, apre twa kat jou Nèg sa vin kite avè w, ou tounen renmen a on lòt moun, menm bagay la pase. Ou tounen renmen a on lòt moun, menm bagay la pase, kounya l vin, li pote on gwo kont, on gwo konsekans nan vi w. Paske ou gentan fè nenpòt 3 oubyen 4 esperyans avèk diferant jèn gason. Kounya ou vin gen. diferant abitid tou. Paske chak moun sa yo pase nan vi w, yo ban w abitid diferan. Kisa? Lè moun sa a sòti nan vi w, sa pral depan lè l sòti nan vi w lan, li gen dwa ale epi ou menm li kite w a ou abitid, menm lè w pran 50 lòt moun ankò ki pa ka konble vid sa a. Paske l ban w abitid ou pa t janm te jwenn e abitid sa w te renmen l, epi ki pa ka konble vid sa a nan fè esperyans fè esperyans se konsekans sa ka pote asike abitid sa w te renmen an sa ak moun sa w te vle rete sa avèk l ou te ye men ou pa t al wè lwen ou pa t gentan panse lwen ke ou wè nan moun sa a l pa renmen w vre malgre tout bagay ou te kite w pote pa foli lanmou. Epi, menm moun sa antre nan vo l pou kite w avèk abitid sa, nenpòt moun ou pran ankò, li vin pa ka konble vid sa, kounye a, menm lè w ak moun ou ye a, l ap ba w tout sa w bezwen, ou gon, ou stil gon vid ki pa janm konble nan vi w. Se sa k fè, yon jèn fi pa ta dwe fè plizyè, plizyè, plizyè esperyans. Ademas, si ou menm ou se yon pèsonaj piblik ki pral rete ou mal anpil, ki pral ou move renome, e ki menm nan kòmantè ka pral fèt nan videyo ou jwe, li pral rete ou mal, l ap make w nan vi w. Paske gen moun ki pral fò a vi. Se poutèt sa nou pote jan de konsèy sa yo. Gen moun k ap chwazi fò a bi. Ki tip a bi moun sa ka chwazi fè w? Pliske l pa nan vi w ankò, li pa bezwen w, paske gen moun ki gen movèz fwa. Li gen dwa menm, ou gen dwa menm al nan entèvyou, epi y ap poze w de kesyon, ou gen dwa pa vle reponn ke l fouti. Paske gen moun ki pa renmen rakonte vi prive l sou rezo sosyo. Pandan w pap vle rakonte vi prive w sou rezo sosyo, men yo nan ex ou yo ki fon vye komante. Kounya san w pa rann kont, li ap vil ou piblikman. Ki ap rete w mal, ki ap toujou blese w. Paske gen moun ki antre nan vi w ki pran plezi l pou l toujou. Nou pa rete kenbe anpil pale paske nou konnen ap gen moun ki poze kesyon e gen moun tou k gen sijesyon e nou fè plas ak moun ki gen kesyon epi sijesyon.
Yon sijesyon oubyen yon kesyon si pa gen pou nou
kontinye. Yon sijesyon oubyen yon kesyon.

Donk m panse tout moun ki la tout moun ki la yo abitye ansanm avèk mwen. Non pa mwen se frè Jonas François. Mwen marye, mwen gen yon pitit gason e ki a laj ki a laj de 10 an. Donk e jodi a mwen. Premye bagay ke map di mwen felisite frè Benson donk pou gwo travay sa lap fè avèk jèn yo. Lòt choz ke m ap di avèk frè Benson avan ke mwen kontinye, nou konnen, tout moun ki la konnen, gen bagay lè ke w ap fè l, w ap jwenn kritik. Pa gen anyen ki fèt san kritik. Donk e frè Benson map ankourajew sèvi avèk kritik yo pou yo kapab fè yo tounen echèl pou w kapab monte. Paske pa gen anyen, pa gen anyen ke wap fè ki pa gen kritik. E lè w jwenn kritik yo, e lè w jwenn kritik yo, ou bezwen sèvi avèk kritik yo pou w kapab avanse. Paske pa gen anyen ki fèt san kritik. Donk se ankourajman sa premyeman mwen bay. Frè Benson, e m ap redil sa ankò, kòm li te deyò a, m felisitel pou gwo travay sa a l ap fè avèk jenès la. Donk, se pa yon bagay ki osi fasil. Se pa. Yon bagay ki osi fasil. Donk mwen sot tande madam lan ki ap pale la, li di yon pakèt bagay, yon pakèt choz ki trè bon e anpil gwo konsèy. Donk. Mwen menm, men sa ke m ap di. Se vre, dam nan te bay posiblite, si gen moun ki gen kesyon, ou kapab poze. Si jesyon tou, ou kapab. fè li, donk pa t gen pèsòn moun ki te ki te rive di anyen donk sa ke m ta vle di e e nan sa e dam nan soti an. M panse ke medam yo si andan gwoup la ta gen yon moun ki renmen oubyen tou ta deside renmen m panse andan gwoup la sa pe ta rive. Si gen moun ki anndan gwoup la ki wè yon moun ou ka rive renmen ok donke ou ka rive renmen sa ki enpòtan sa ki enpòtan paske ou pa ka limite yon moun pou l renmen whatever pozisyon ke l ta ye kit li se anndan legliz Depi moun nan yon pozisyon kote ke li jwenn yon moun kap kontiltel la fason ke ou te dil la, depil santi ke li nan pol, li twouve ke moun sa se moun pal la, li ka rive renmen ansanm avèk li. La sèl choz, sa ke ou te di ki trè trè trè trè enpotan, se konnen moun sa w ap renmen ansanm avèk li a èske ou konnen moun sa demen si Dye ve ki m te kapab di demen si Dye ve èske moun sa ki antre nan vi w la ki jan de moun ke li ye. Èske w konnen l deja? Donk, kounye a la a, moun ki vini pou antre nan vi w la, piske ou genyen paran, ou genyen paran, ou bezwen prezante moun sa a anvè paran w. Paske, Ou pa kapab fè anyen andeyò de paran ou. Ou bezwen fè paran ou konnen ke ou renmen avèk entèl. Oubyen ou renmen avèk Ti Pyè, ou renmen avèk Ti Jak. Koulye la. Si pa ran ke ou genyen an ou te fè pa de li, ou te envite l nan renmen sa a, kounya la a, paran sa a pral genyen pou l pran responsablite l anvè renmen sa a. Y a pafwa e nou menm ki paran. Nou konn rann timoun yo pèdi, echwe tou. Pafwa nou pa pran san nou pou nou pale ansanm avèk timoun yo, nou pa pran tan nou pou nou dyaloge ansanm avèk timoun yo. Sa konn rive kote timoun yo yo echwe. Premyeman, mwen menm m se yon paran, ilèvrè ke m pa p viv avèk madanm mwen, m pa p viv avèk pitit mwen la, men dabitid mwen toujou rele l lè m ap pale avèk li pou m anseye l, pou m pale avèk li, pou m di l sa ke mwen menm mwen vle di l la. Donk m pa kwè nap rete sou pale sou sa m panse yon lòt jou si mwen gen posiblite e mwen la si gen reyinyon kap fèt map gen plis tan pou mwen kapab pale sou kesyon sa ki rele familyal. Kòman paran yo sipoze anbwase timoun yo, pa rejte yo. Paske chak fwa ou rejte timoun nan, gen yon lòt moun ki pral anbrase l pou ou. M vle w konprann sa m di a. Li an mal kondisyon. Egzakteman.
Chak fwa ou rejete timoun nan, gen yon lòt moun ki pral ranmase l, e moun ki ranmase l la se pa konsèy ki bon li pral ba ou plis pase paran. M fè w konprann? Donk se pa, se pa la ke nou ye, donk nou oblije fè ti etalaj la e konsa. Donk mwen t ap gade E video e mizik ke e nou fè ki soti a e map redi frè Benson ankò mwen felisite w pou jan de travay wap fè e avèk jèn yo premyeman e travay sa mwen menm sonje m tap di frè w Bertho sa. Se bagay Nou ta si poze Jenès la ta si poze Peye Frè Benson pou jan de travay sa Pou ki rezon Frè Benson ap aprann nou Degoche sa ki rele Talan E la ou vann nou avèk yon piblik. Li trè difisil kote pou wè yon moun kanpe pou li ap pale kote ke li gen yon miko nan men l, kote ke moun ap gade l, moun ap tande l. Trè difisil. Mwen sonje mwen menm pèsonèl avan ke m te m te pran kap mwen pou m pale an piblik, mwen fè bokou defò. Paske gen sa ki rele timidite. Timidite rann menm si moun nan te gen kapasite, menm si li te gen nivo, menm si li te konn pale gwo gwo franse te kapab genyen, si ke li genyen timidite anndan l, timidite sa rann li piti lè l te gran. M fè w konprann. Li rann ou piti menm lè ou te gran. M sèvi avèk mo a. Menm si ou te gran, timidite a rann ou piti. Donk, m ap ankouraje chak moun ki la. Lè w obeyi avèk yon lide ki sou tèt ou, otomatikman ou obeyi a Dye. Ki sa m di? Lè w obeyi a yon lide ki sou tèt ou, otomatikman ou obeyi a Dye. Lè w obeyi yon lide ki sou tèt ou, otomatikman ou obeyi. Adye. E lè w pa obeyi avèk lide ki sou tèt ou a, otomatikman ou pa obeyi a Dye, ou dezobeyi Dye. Donk, sa pè ta rive nan ou menm. Ou gen dwa wè frè Benson twò piti an fason. Frè Benson pa piti vre. Donk ou ka wè ou twò wo pou frè Benson. Men ou bezwen obeyi, ou bezwen desann ou devan frè Benson. Obeyi! Pa vle di pè. Obeyi vle di respè. Respè. Lè w obeyi avèk yon moun, ou genyen moun nan respè. Se pa paske ou pè l non. Men ou genyen l respè. Si pa egzanp ou vini. Nan pwogram Nan pwogram nan, frè Benson rele w li pale ansanm avèk ou, ou sipoze tande. Si pa egzanp gon fason ke ou ye, frè Benson pale li di w ke li pa apresye sa, ou sipoze tande. Paske se li menm ki se lidè w. Ou pa gen pou di frè Benson, jan m ya m santi m byen. Paske lide a ki sa l la? Lide a li toujou prevwa. Li toujou ale pi lwen. Pou ki rezon li toujou ale pi lwen? Paske lide a gen yon bagay lakay li. Li toujou ap veye erè. E li toujou ap reflechi kisa k kapab vini demen si Dieu veut ki ka koz yon mal pou nou. Fò l toujou veyatif. Se wòl yon lidè, veyatif, prevwa sa k ap vini konnya. Sa k pral fèt demen si Dieu veut, sa k pral fèt a lavni. Li toujou la pou l veye. Donk pou videyo a donk mwen menm mwen gade l premyeman m felisite m felisite m felisite gwoup la donk gen anpil kritik donk ki ap fèt de videyo a. Donk kòm deja mwen te deja pale ansanm avèk frè Benson pou m te ankouraje l, asèpte asèpte kritik yo jan kritik yo vini an paske pa gen anyen ki fèt san kritik. Plis kritik pou nou travay pou n ap. Lè kritik yo vini kounya la kritik yo frè Benson kritik yo se echèl yo ye se echèl kritik yo ye wap sèvi avèk kritik yo epi pou avanse. Paske pa gen anyen w ap fè pou w pa genyen kritik. E si w pa pè pou yo kritike w de sa ke w ap fè, ebyen ou mèt tou di depoze sa w ap fè a, depoze l atè, plat. Ou pap ka avanse. Ou pap ka avanse. Donk, ou bezwen pran kouraj ou, pran fòs ou, lè ou jwenn avèk kritik yo, epi ou di bon, si pa egzanp videyo sa a te fèt konsa, epi m jwenn kritik sa a konsa, ebyen dezyèm, twazyèm, katriyèm videyo m pral fè a, ebyen m ap aranje l pou m mete l. pou sa. Kounya la, lè m aranje l pou m mete l konsa, sa pèt arive dezyèm videyo m fè a, m jwenn yon lòt kritik. Epi piske m vin jwenn yon lòt kritik, kounya yo ouvè je m yo di m men sa ki pa bon, m korije l. Kounya lèm vin korije ou pral jwenn twazyèm video a ou pral jwenn moun pral rele bravo ok moun pral rele bravo paske ou te asèpte tout kritik yo ou pran yo ou pran kritik yo ou sèvi avèk yo epi wal fè sa ki pi meyè. E se lè sa tou ou pral jwenn moun kap vin bat bravo pou ou. Mwen menm kisa ke m te wè nan video a? E dam nan te deja ap dil la kote moun yo. Mwen menm pat menm vize sa. Sa ke m te wè, m senpleman wè chante a. M leve danse. Freo Berthony pi voye video a mwen menm m gadel, m pranl m lage sou tout kontak mwen. Li di frè mwen, m di frè mwen non, m gentan lagel sou tout kontak mwen. E pa gon moun kem lagel video a ba li pou yo pa gade video a